Nou konnen e gen anpil bagay ki fèm mal, ki pa fèm byen ditou de nou menm ras nwa la. Akoz de kisa? Nou menm gason nwa, oubyen ras nwa an jeneral, nou se yon ras ki gen anpil pwoblèm. Jounen jodi a, nan pozisyon ke nou ye nan mond lan, se pa pa aza. Ou konpwen? Se pa jodi a nou leve, nou jwen nou konsa. M ka di w eta ke nou ye a, nou byen merite l. Poutèt ki sa? Paske li dirèkteman reflete a kalite moun nou ye. M pa ekskli tèt mwen nan sa m ap di a. Paske nou gen pwoblèm, kolektivite a gen pwoblèm. Ke l te Ayisyen, Matiniken, Gwadloupeyen, ke l te Afriken. Nou tout nou gen problem. Se ras nwa a menm ki chaje problem. Paske nou gen yon lespri, nou anime pa de espri ki pemet nou ap rale lot desann konstamman pou lot la pa pwogrese. Nou pa gen lanmou pou youn ak lòt. Nou pa vle wè frè nou, antre parantèz, pwogrese. Se istwa ki pi reyèl e ki pi popilè nan vi ras nwa. Yon nèg nwa ka fon biznis, li vann pate kòde, e lòt yon lòt nèg nwa anfas la l vini li fè sandwich pou l vann. Youn ap dèyè elimine lòt jis ou l ka pran kliyan lòt la. Ami, se nou menm, e kòmsi m te ka di w, se nou menm sèl kòm ras, M te ka di kote pwoblèm sa pi popilè. Pran chinwa an, pran ameriken an, pran ewopeyen an, pran arab yo, endyen yo, yo tout kanpe pou ras yo. Yo tout ede youn lòt. Dayè se sa k fè yo avanse. Dayè pou nou tout ki vwayaje deja. Menm sendomeng la nap wè chinwa yo tout kote yo pase yo fè yo fè biznis ok imaj yo ou pa ou pa ou pa ou difisil pou wè chinwa ap travay pou lòt nasyon ke chinwa parèy li ok e daprè sa yo di ke lè chinwa parèt nan yon peyi non sèlman li fè biznis epi li bay chinwa parèy li yon opòtinite, epi a yon moman done, lòt la li menm, lè l rive pou l fè biznis pa l, yo apiye l, a vle di kòb la rete nan ras la, li sikile nan ras la. Ok? Donk pwosperite ke yo menm yo genyen, yo jenere, li rete antre yo menm. Nou menm, pèp nwa, Nou pa gen inite sa. Nou pa gen tèt ansanm sa. Men kòman ta vle pou n ta pwogrese? Ke nou te an Afrik, ke nou te blak ameriken, ke nou te ayisyen, ke nou te karayibeyen, nou toujou menm jan. Nou toujou gen menm ti lespri, menm ti konpòteman de basès tèratè la. Pa gen avansman pou nou. Nou menm. Pèp nwa, nou s on pèp ki te literalman merite efase sou fas tè a. Si se pat pou Bondye, nou literalman te merite pou n efase paske nou pa itil tèt nou anyen. Nou konprann? Fòk nou pran responsablite pou n konprann eta nou. Ok? Jounen jodi a, se pa fòt blan an si nou pa anyen. Nou plis yon danje pou tèt nou anpil fwa ke blan an se yon danje pou nou. An, fòk nou klè avèk tèt nou, fòk nou di de verite. Ok, la verite fòk nou pa pè di l de fwa. Nou se yon pwòp, nou se pwòp pwoblèm tèt nou, nou se sous pwoblèm tèt nou. Nou ka blame tout moun, nou ka blame blan paske l te redwi nou an lesklavaj. Nou ka. blame blan an jounen jodi a yo itilize le neyokolonyanism pou yo dirije nou pou yo tyen aske ke nou toujou anba nan dènye pozisyon an men nou gon grenn bagay ke nou te kapab jere se konpòtman nou jan nou trete youn lòt jan nou apiye youn lòt lanmou ke nou gen pou lòt malgre le peu ke nou genyen pou nou siviv. Nan tout istwa pèp nwa ou ka ale, ou ka etidye, w ap jwenn youn, yon nwa parèy li te trayi yon lòt. Paske li t ap fè yon bagay ki pozitif. Swa pou tèt li oubyen pou yon kolektivite. Nan istwa Dayiti, w ap jwenn kiyès ki te tiye Desalin. Te kwè se menm Ayisyen ki te kanpe goumen avè l. kont les ee blan ee blan kolon yo. E ke menm yo menm anko ki mete ansanm avek kolon yo ee kolon yo ee ee ee permet alo aa ayisyen yo permet ke kolon yo sedwi yo pou yo trayi Dessalines. Ok. Donk nou gon nasyon ki fonde sou la trayizyon. Ok? Petyon. Alexandre Petyon se yon nan pi gwo e e e e trèt ke nou gen. Ok? Nou ka site plizye lòt moun ankò. Ame nou ka etidye nan chak grenn istwa moun nwa yo wap wè ke gon lòt ti nèg wap trayi sa epi ki te fè konplo pou tiye l. Ok dèfwa tou se blan an ki wè potansyalite e enfliyans se ti nwa genyen men blan toujou jwenn yon grenn ti nèg nwa ki rayi'w tou men li toujou sèvi avèl pou li trayi'w jovenel menm bagay la kiyès ki fè konplo pou tiye jovenel se pa ayisyen Menm si yo di se Colombie ki al tiye Jovenel, men kiyès ki fè konplo a? Kiyès ki pa tire mal e ki te jwe wòl sekirite Jovenel ki pa tire yon grenn bal? Jiskaske yo rejwenn li antre anndan chanm li al tiye l. Epi madanm li vivan, pitit li vivan. Alò nou panse ke si yo, moun sa yo pa t gen anyen pou yo te wè avèk asasina Jovenel yo t ap toujou vivan? Alò lè yo tire Jovenel la e sè Jovenel ki te la? E yo pa t jwenn Martine Moïse? Yo pa t jwenn lòt pitit yo nan kay la? Kòman pòt chanm nan te fè ouvè? Alò pa gen ankenn, nou vrèman nayiv pou nou panse ke moun yo pa t gen yon konplo ki te fèt vre. Jodi a nan videyo sa, se pa yon, se pa le moman pou nou pale de koupab yo. Men sepandan nou pa pral kite ke moun yo ranse avèk figi nou ankò. N ap viv nan yon mond ki dijitalize kote ke mesaj, nouvèl oubyen an doute tèm verite vwayaje avèk la vitès de la limyè. Ok? Donk, nou konnen, nou konprann. Men nou stil gen pwoblèm. Pwoblèm nwa ki sa l ye? Nwa a gen yon ti lespri. Nwa a pa gen lanmou pou tèt pa l. E, an pati, li pa a san pou san fòt nou. Paske rezon ki fè nou konsa se paske yo enjekte sa nan nou. Men nou pa gen okenn ekskiz pou n kite l nan nou. Ok? Paske imajine w, rezon ki fè nou menm lè zayisyen, lè karibe an jeneral, an beyemè, matiniken, wadloupen, ayisyen, eksetera, eksetera, e menm brezilyen nwa yo, patou nan tout amerika wap jwenn nwa. Rezon ki fè nou la se paske, fòn di verite a, paske lè n te an afrik, Nou te jwenn Afriken vann nou. Ok. Lè n te an Afrik, nou te swadizan Afriken, nou te jwenn lòt frè Afriken te vann nou. E yo fè bèl kòb sou nou. Yo vann nou a kiyès? Yo vann nou a blan. Se rezon sa ki fè ke n ap viv an Amerik kounye a. Sa vle di. A la baz ou wè istwa ti nèg nwa a li fonde sou trayizon. Li fonde pou ou jwenn tout yon ras ki abite nan yon lòt emisfè nan mond lan ke yo di orijin li soti an Afrik. Ke il fut un temps nou te abite an Afrik e nou jwenn pwòp frè nou vann nou avèk ras blanch lan poutèt kisa pou y al redui nou a lesklavaj. An dote tèm yo kidnape nou nan pwòp peyi nou, yo mete nou, yo mennen nou nan yon tè, yo fè nou tounen esklav. Yon kondisyon ke nou pa t janm konnen avan. Yon kondisyon ke, ki te, ki te kraze moral nou antan ke yon pèp. An jeneral, nou pa t janm konnen lesklavaj avan. Nou pa t janm konnen kalite mizè sa a. Yo kidnape nou nan pwòp peyi nou, yo mennen nou nan lòt peyi, epi yo di nou, yo rele nou esklav. Nou pa t janm esklav. Ok. Rele Ayisyen an Black American esklav alòske se ou menm k al lè l lakay ou. Li pa t konn pale lang ou an, li pa t abitye ak koutim ou an, li pa t abitye avèk sistèm de vi a. Ok? Nou pa t janm redui. a sèvi yon lòt ras ki swadizan sila nan tèt yo te siperyè avèk nou. Nou pa t janm konsa. Nou pa t janm t ap viv nan kondisyon sa yo. Dalè, dayè an Afrik, il fut un temps, se de wayote sèlman ki te an Afrik. Dayè, youn nan pi gran anpir ki te janm genyen sou planèt la, oubyen de pi gran anpir ki te janm genyen sou planèt la, yo kòmanse avèk Afriken. Ok? Lejip te yon gran sivilizasyon avèk anpil devlopman teknolojik nan tan pa yo a ke jodi a yo poko janm ka konprann. Egzanp, lè piramid de Lejip. Jiska prezan nou konnen ke yo pa ka konprann sistèm de konstriksyon ke moun sa yo yo te itilize pou yo te konstri lè piramid de Lejip. E ou vin jwenn ankò L'Empire du Mali ki te ekstrèmeman eze, rich, plen de richès.

Sa pa t janm anpeche yo pita l vann nou menm lè nwa de Lamerik pou n te vin nan esklavaj. Sa s on hèn, sa s on jalouzi pou nenpòt rezon l te ye nan le pase. Se paske yo pa t jije nou gen valè menm jan avè nou ki fè yo te vann nou. pou n al esklav nan men yon lòt ras ki ta pral domine avèk mechanste sou nou. Alò nou gen anpil pwoblèm. Ayisyen gen anpil pwoblèm. Ayisyen pa renmen tèt li. Bò kote Ayisyen an pi santi l byen lè l jwe wòl ti sousou. Ayisyen an gade blan an pi gwo pase l, pi gran pase l. Ayisyen an santi l moun lè l gen 2 gouden nan pòch li, li santi l moun lè l gen yon viza sou paspò l, kote ke l ka vwayaje nan yon peyi etranje. Ayisyen an santi l gen nen nan figi l, li santi ke paran l te depanse kòb, pa mal depanse kòb la pou li lè l te lekòl, se lè li sere lanmen avèk yon blan. Se lè sa l santi l moun. Se lè sa l santi l li gen diyite. Kot bagay sa soti? Kote bagay sa soti? Nou gen pwoblèm, nou menm nèg nwa. Nou gen anpil pwoblèm. Nou chaje pwoblèm. Li lè pou bagay sa yo chanje. E jounen jodi a n ap swiv yon reyalite ki iminan, n ap swiv la chit de la ras blanch. Byento se pa nou menm, se pral tou pa nou ankò nou menm lè nwa. Lemond ap tann nou, men nou pa ka dirije mond la avèk mantalite ke nou genyen an. Non non non non. Nou pa ka kontinye sousou. Nou pa ka kontinye gade lòt ras yo siperyè a nou menm. Nou pa ka santi nou diy. Se lè ke n sere lanmen avèk yon Fransè oubyen yon Blan Meriken. Ok? Nou pral nan yon pozisyon kote ke se nou menm ki pral dirije lemonn.

Si n kenbe mantalite sa a. Li lè li tan pou nou renmen tèt nou, pou n renmen ras nou. Imajine w, ras nwa se sèl, nou menm gason nwa nou se sèl ras gason ke yo konvenk pou n raze cheve nou an mas. M p ap di ke raze cheve oubyen pa raze cheve s on peche. oubyen yon mal an oken ka, men sa di anpil avèk dominasyon ke yo genyen sou nou. Ou pa janm jwenn sa lakay oken lòt ras. Ou jwenn fanm nwa fò l mete cheve lòt ras pou l santi l fanm. Ni gason nwa ni fanm nwa fòl mete fòl mete krèm sou li pase krèm sou li pou ti poul vin rafine vin pi klè poul santil moun kot bagay sa soti lèw ouvè bouch ou pale fransè ou pale nenpòt lang ou fon ebre ladann fòk lòt moun nwa parèy ou minimizew paske ou pa pale lang kolon an byen. Ki bagay sa? Ki fyète ki genyen nan pale fransè byen? Ki fyète ki genyen nan pale angle byen? Si w pa ka pale lang pa w la byen, kreyòl, lang manman w ak papa w la. Nou jete sa nou ye, nou jete moun nou ye a pou n adopte sa lòt la ye. E sa k pi mal la, nou santi nou byen lè nou adopte sa lòt la ye. Nou gen anpil pwoblèm. Nou gen anpil pwoblèm. E fò sa chanje. Fò ki chanje e fò l chanje kounya. Dèmèt nan.